Li nòmal pou yo boule machin leta, li nòmal pou yo boule machin moun, li nòmal pou yo boule biznis moun nan peyi an. Mwen m ta renmen wè ki moun k ap vin di sa. E si yon moun ap vini, fò l ta vini byen. Paske moun ki gen machin yo boule nan lari an, moun ki gen 2 timoun ke yo kidnape, ki di y ap kite peyi an pandan ke yo pa menm gen, yo pa menm gen paspò. M ta renmen yon moun vin di, yon jenn fanm ke yo vyole, yo kidnape l, yo vyole l. Madanm sa m t ap gade ke yo kidnape l, yo vyole l devan pitit li ki oblije al sibi operasyon. M ta renmen yon moun vin di m Jovenel Moïse, menm si se Jovenel Moïse ak tout pwoblèm ou gen avè l, pou vin di m ke desizyon sa a ou pa ka aplike l. M ta renmen wè sa. M ta renmen wè tou. Si dekrè sa a te egziste avan nan Okay, lè fanatik Sweet Micky, Michel Martelly, t ap boule Okay pou l te vin prezidan, si te gen yon dekrè konsa ki te egziste, èske Martelly t ap prezidan? M prèske sur ke se non. Paske, m di, petèt, lajistis t ap aplike mezi sa a, gen de moun ki t ap pran 30 an a 50 an prizon. E on kandida tankou Michel Martelly, si dekrè sa a te la, li pa t ap prezidan paske lajistis, si lajistis t ap fè travay li. Donk, m anvi wè pi devan, on kandida phtk oubyen AAA oubyen Fusion ki pral mete pèp lan boule. Ti sak rete yo kounye an m anvi wè lajistis peyi m ki pral aplike mezi sa yo selon dekrè a atik 3 bay li ki pral mete moun sa yo hors d'etat de nuire. Sa vle di, si w pèmèt m tèmine Marco, sa vle di jodi an se vre ke se Jovenel Moïse mwen pèsonèlman M pa wè jodi an la pa rapò a dekrè sa, ansanm de mezi ki pran yo, moun k ap fè kidnaping, moun k ap boule afè moun. Konstitisyon an pa bay dwa pou moun fè sa yo. Konstitisyon entèdi ke yon moun fè ensitasyon a la vyolans. Menm si se sera difisil paske yon machin ki fè mayo menm lè pa gen kòb men nou antann nou ke 2-3 moun ka met ansanm yo achte yon machin paske nou gen yon zanmi ki gen yon machin an gwo mwen kwè se anviwon 3 mil dola ameriken sa vle di yo ka fabrike mayo mentnan enstitisyon an pa p met men l sou li jwenn enstitisyon an ap trè difisil dayè anpil enstitisyon ap fonksyone dan lenfòmèl. Sa vle di yo ka fè mayi yo. Men, l ap trè difisil tou pou gen de enstitisyon ki pral mete non yo swa nan mayo an, nan etiket lan, epi k ap mete koupe tèt, boule kay. Sa vle di l ap difisil. Men dezyèmman tou, genyen yon fòm de demagoji anndan dekrè sa a. Paske dekrè a entèdi moun ki gen zam ilegal. Pandan ke Leta, jan Val te di talè an, pa gen kapasite, Magloire, Leta pa gen kapasite pou ke li pini moun k ap fè zam ilegal antre nan peyi an. Dezyèmman, m pa konnen ansyen enspektè an e Prezi Monjan se René Julien? Enspektè jeneral de lapolis. Depi sou li menm li. Ansyen enspektè jeneral ki
nan de sep. Voilà. Ansyen enspektè.
M kwè depi sou li menm jiska prezan yo pa renouvle pèmi pò dam. Sa vle di moun ki gen zam yo, pèmi ke yo te genyen pou yo pote zam nan pa renouvle. Majorite moun pou m pa di tout moun nan peyi a ki gen zam la a, ki gen yon pèmi nan men yo, pèmi an ekspire. Kidonk, si pèmi w ekspire, l vin yon zam ilegal. Moun sa yo pa renouvle l. Enben, moun sa yo, èske zam sa a ki ilegal nan men yo, si w jwenn li avè l, èske ou ka aplike dekrè sa a sou moun nan? Se non! Paske se Leta ki pa deside pou l renouvle pèmi sa yo. Twazyèmman, sa vle di yon fòm de demagoji, piske ou pa renouvle pèmi pò dam yo, epi ou di si moun nan gen zam nan ilegal nan men l, e si l gen yon pèmi ki ekspire nan men l, donk se yon zam ilegal. Sa a nou klè sou sa a? Twazyèmman, ki jan ou pral detèmine lè gwoup zame ou di ki gen zam ilegal nan men yo, se son dè teworis? Eske nan yon manifestasyon, w ap ka detèmine ki gwoup ki apateni a ki moun? Pa egzanp, si se lopozisyon k ap fè yon manifestasyon, gwoup moun ou jwenn avèk zam ilegal yo, w ap di, si w jwenn avè l nan zòn Ba Dèlma, w ap di se moun opozisyon. Men lè yo rive nan Dèlma 60, gen yon lòt gwoup moun ki a zam ilegal nan men l, ki di moun sa yo pa p pase la a. Kidonk, aparaman, ou pral di se moun pouvwa. Kòman lajistis lan pral fonksyone lè n konnen nou gen yon lajistis ki trè souvan osèvis de moun ki nan pouvwa a? Pa egzanp, gwoup moun ki apateni a moun palè nasyonal yo, lè gen manifestasyon, kòman ou pral detèmine yo pou di w ap arete moun sa yo? E trè souvan, gen yon gwoup ki gen akwentans ak pouvwa, gen yon lòt gwoup, yo di se opozisyon. Katriyèmman, de moun ki gen zam legal nan men yo, ki se de polisye ki petèt kite yo depase pa lèzevènman, ki tire sou moun ki nan manifestasyon an. Egzanp, moun ki gen zam nan men yo epi ki fonse sou moun sa yo ki te avèk, ki te sou moto. ki se te de polisye. Kòman kounye an ou pral detèmine a ki gwoup yo apateni? Eske polisye ki gen zam nan men yo ki anfonse sou moun sa yo ak machin nan oubyen ki tire a wotè otèdòm sou moun sa yo, eske ou pral di eske se a pouvwa yo apateni piske se lè se opozisyon k ap fè manifestasyon oubyen si se moun ki reklame yo de pwòch pouvwa a? Epi polisye sa yo eske w ap di se avèk moun ki nan opozisyon? Donk genyen. Gen de zanje anndan dekrè an. Men an gwo, sa mwen menm pèsonèlman, antan ke sitwayen m anvi retwouve m, m anvi di m, si ou pa rele moun sa a teworis, ki kidnape on moun, ki mande l kòb ke l pa vo, e sè le ka de atis Naël. ke yo kidnape avèk 4 lòt moun ki fè mizik ki di l ta renmen konn kijan l ap mouri, èske se mò bal oubyen kidnaping oubyen èske se nan paradi l prale? On Didier se Walter ministre ki oblije pafwa ba l on ti kòb pou l met nan pòch li, yo mande l 600 mil dola ameriken. Atan, bon on moun ki pran on Didier k ap bay plezi. K ap fè mizik pou moun danse. Tout moun konnen mizik ki di, Mwen ta renmen konnen ki lè m ap mouri, èske se mò bal, oubyen èske m pral nan paradi, èske m pral nan lanfè. Naël. Tout moun konnen l. Men, tande, yon moun ki pran yon moun konsa, ki mande l pou l bay kòb li pa vo. La justice aretel yo dil 30 ans 50 ans prison mta renmen wè moun ki di non paske se jovenel moïse ki pran dekrè an li pap aplike on moun ki di wap manifeste e ou mache boule tout sak sou wout ou mta renmen on moun dim eske moun sa se manifeste lap manifeste paske fò moun yo dakò ke jodi an fòn di de bagay ke nou paka fè moun plezi. Paske menm lè leta sa son leta zonbi oubyen son leta sousèt kap souse ti san pèp lan men kanmèm ou paka ankouraje on moun ap kraze lap boule lap brize donk selon mwen menm li lè l te tan poun te genyen menm si jodi an nou paka ankouraje Jovenel Moïse pran tout dekrè ki nan lide l Men kanmenm, fò n regilarize yon ansanm de deriv. Fò omwen n mete dè sanksyon pou yon seri de moun. Sof ke, dekrè sa a, si l pral aplike nan jou k ap vin la yo, puiske la li deja an aplikasyon, si pral gen eleksyon nan peyi an, Mwen panse sa pral fè pwoblèm. Paske gon pratik nan peyi an, lè yo bay rezilta, tout kandida nan dezyèm tou oubyen yo tou ranpòte eleksyon. Kounye an la, fò yo ta tou anekse l avèk nan lwa elektoral la. Lè gon gwoup k al boule! Kal kraze brize. Donk kandida sa a otomatikman li pa nan eleksyon ankò e fò yo aplike sanksyon sa a sou yo. Nan kèlkeswa kan, nan kèlkeswa pati politik ke li ye. M panse sa ekstrèmeman enpòtan. Donk. Mwen m te vle rantre pou m te fè pwen an konsa, menm si m te genyen pou m salye Mesye Alexandre ki li menm nan ONI, alò mesye n konnen ke m te di nou 4 pwen an m fè 1 an e demi m pa janm ka jwenn li. M ale nan Publin 4, m kwè se direksyon jeneral la, monchè mesye m rive, jan w wè Marco la a te voye yon kout chapo pou moun nan DG ki te akeyi l, yo akeyi m trè byen e atansyon, yo pa t konnen kiyès mwen ye. M vini kòm yon senp sitwayen. Polis yo di m kanpe machin, al kanpe machin ou anba, m vire m al kanpe. Lè m rive sekirite yo poze m kesyon sa m vle. Mwen di m fon kat, sa fè 7 fwa m t al chèche l sou wout Boudon an m pa jwenn li, yo di m se la a pou m vini. E m jwenn mesye Alexandre ki akeyi m trè byen, ki di m ba l nimewo telefòn, ba l non m, ki dat m fèt. Maten an, depi yè yo rele m yo di m ale sou wout Frè la, maten an m ap jwenn kat lan. Alò fò m di tou, m ale sou wout Frè lan nan lekòl nasyonal lan, m kwense ansyen lokal Ayitel, yon trik kòm sa. Apèn 3 moun ou 4 moun m te wè ki vin fè kat. Men m te wè tout teknisyen chita y ap tann moun pou vin fè kat. Sa vle di, si yon moun k ap tande emisyon an la ou bezwen fè kat, ale sou wout Frè lan, moun y ap tann nou pou n al fè kat lan. E m byen kontan ke yo banm kat pam nan paske mwen menm m te bezwen gen kat mwen. Donk, on moun ki fè on kat ou wè yo poko ba ou l, pase nan biwo an bay doleyans lan epi y ap ba w kat lan. Men pou m retounen sou kesyon dekrè an, m panse gen anpil bagay ki di la a, gen moun ki p ap dakò, men kòm sosyete an prèske fè linanimite sou sa a, pa gen pèsonn ki dakò lè machin moun bougle, lè biznis moun kraze nan peyi an. E fòm de aksyon sa yo, se de zak ke moun pa ka ankouraje, donk mwen menm kounye a gon grenn bagay map tann. Menm si se Jovenel Moïse, men m ta renmen chèf gouvènman an, chèf de la poursuit, idantifye malfra kap boule bagay moun, kap kraze yo. Ou vle pale de komisè di gouvèneman? Wi, komisè di gouvèneman, padon, pou ke yo mete men nan pat kasav yo, paske. Moun ki pral di ke se manifestasyon yo entèdi, alò fò n fè anpil pridans paske pèp lan pa ase idyo, yo konprann ke manifestasyon yo dakò ke moun manifeste. Men fò nou di tèt nou tou, sa k ap fèt nan dènye tan yo pa manifestasyon, se kraze brize ke l ye. Donk mentnan, si yo pini kraze brize nan peyi an, Kounye an, ann manifeste. Si nou vle kontinye kraze brize, ke leta a mete mete gason sou li pou ke yo anpeche moun k ap kraze, k ap boule yo, paske fò n retire sa, Prezi Monjean, fò n retire bagay sa a nan tèt pèp lan, ke manifestasyon se sinonim boule machin moun, boule biznis moun. Komsi pran bal fò nou retire sa paske menm si sa se dans l'ordre du possible men n pa ka pran l kòm yon pratik chak fwa n di n pral manifeste epi w wè tout moun komsi m ta di w konnen ke pral gen yon ventèn machin ki boule se kwa sa? E mwen menm m pa kwè ke bon kontrèman a jan Gary te di l talè a m pa kwè ke dekrè a e. Li twò konsène youri, boplan, nenel ak andre michel. M di sa paske lè mesye sa yo ap anonse manifestasyon yo toujou anonse manifestasyon pasifik ok e lè gen kraze brize m toujou swiv yo nan televizyon ak nan radyo. Yo toujou di se pa patizan yo ki fè kraze brize a, se enfil trasyon. Donk si se enfiltrasyon sa vle di ke tout moun dakò ke pa dwe gen vyolans nan mouvman ki ap fèt yo. Tout moun dakò. E kidnaping nan. dezòd ki gen nan peyi a, katye popilè moun pa ka al ladan yo, tout pwoblèm ki genyen yo, tout moun toujou di moun k ap fè l yo e moun pouvwa yo ye. E pa sa? Anben, kounye a, kòm gen yon dekrè, n ap tann pouvwa a lève. N ap gade si èske pouvwa a ap rive sou moun li yo. Epi kounye a mwen menm sa map renmen tann wè tou jan kanpan dil la si pouvwa ap rive sou moun ni yo map renmen wè ki moun kounye a k pral kanpe pou defann moun pouvwa yo paske nap pale de libète endividyèl men jodi a nou pa genyen l e mpa kwè e degrè a kap retire l non nou gentan pa genyen l. Ou sikile jan w vle Val Ou ka sikile jan w vle sè yon de tan Ou pa wè lari a yon ti jan prèske blanch Wi sètènman Tout moun ret lakay yo wi Kanpàn Klè Tout moun ret lakay yo Donk m konn fè kou lè m al fè kou kounya ou gen nan sal la prèske vid wi Timoun yo pa vini A pa yo fè timoun yo ret lakay yo Sa vle di ke libète endividyèl la, li pa garanti. E jan Val t ap di a, mwen m dakò avèk Val ke se moman nou gen la yo, si sa n ap viv yo ki pouse ke yo vini avèk dekrè a. Donk kounye a, nou pral gade èske se yon dekrè k ap itil. Èske l pa de twou tou?
Èske dekrè a pa talè wi anvan ale.
Èske dekrè a pa de twou? Ou gen de dispozisyon an fèt. Bon, m panse m sot di sa talè a. M panse gen bagay nan dekrè a ki. Ki ta dwe senp, li dwe senp kontravansyon. Wi, m sot di sa talè a. Pa egzanp, yon moun ki, wi, se, alò, m pataje sa. Ou kenbe nèg la, ou kawoutchou sou do l. Paske,
se. Men gen gra. Ou pa kab, efektivman, ou pa kab pran, adopte yon dekrè, ou pa kab konfeksyone yon lwa andeyò de la reyalite sosyal. Men, ban m di w, gen de moun k al, k al mete kawoutchou a, pa egzanp. Moun yo peye, wè, moun yo peye pou al mete kawoutchou a. L al mete l, se paske jisteman, li nan yon sitiyasyon de prekarite ekonomik, bon, se lemoman pou li menm, pou l fè yon ti kòb. Men si l konnen gen yon sanksyon k ap tann li, alò la, l ap fè trè atansyon. Paske, imajine, si w pèmèt Val, si moun ki mete kawoutchou an konnen ke se prekarite ki fè ke l al mete kawoutchou an, prenons l'exemple, yo peye l kèlke milye de goud, 3 mil goud, 4 mil goud. Mentnan, yo pa peye tout kòb sa. Yo peye kòb, ok. Si l fon 5 mil goud, an n di 5 mil goud, donk l ap fè yon djòb, e l konnen l riske, pa egzanp, fè 3 zan prizon. Mentnan, depi l tande yo di sa atravè lè medya, tout moun tande ke on moun ki avèk on kawoutchou sou do w, w ap fè twazan, katran prizon. Lè yo kenbe l ak kawotchou an, l pral mete l, li fè twazan prizon. Alò se trent a senkant wi.
Trent a senkant.
Trent a senkant. Men li gon e, li gon efè, fò w dakò Eva, li gon efè dissuasif tou, jan Frappa t ap di l la. Sa vle di ke moun nan. Moun nan ki vin tande gen yon pèn pou sa. Epi tou, fò nou pa pran l nan senp kawoutchou a non. Nou bliye lè peyi lòk la, non sèlman nèg yo moute barikad la yo dèyè kawoutchou a, yo gen zam ladan an, yo gen zam avè yo. E ou bliye tout sa k rive la pa egzanp nan kafou marasa. Non men se de bagay moun ap konnen preziman. Sa k rive nan kafou marasa, lòt bò a la, donk sa vle di ke gen anpil pwoblèm. Gen anpil pwoblèm vre.
E dèfwa m prèske kwè ke sa yo depase manifestasyon kanmenm. Egzatteman. L ap konnen ke dèyè barikad lan, se vre ke yo di l se avni l. Men l gon prizon kap tann li tou. Yo pa di sa ankò monchè.
Non men yo te di sa. Si se avni l epi l konnen gon prizon kap tann li, kounye a l ap fè yon chwa. Dalamezi ou moun nan deside fè l kounye an, ebyen lajistis ap fè travay li. E sa pou moun yo konprann jodi an, prèske tout moun dakò sou sa. Yo di poukisa. Chak manifestasyon kap fèt oblije gon ventèn de machin ki boule. Bon wè sa sa klè sou li. Non sa pa nòmal, sa pa nòmal non men. Ap tann ki pèn ki gen pou sa. Kounye an grenn pwoblèm mwen genyen nan dekrè an. Nan jan machin yo boule, nan jan biznis moun kraze. Men lajistis poko janm rive arete moun. Èske ki mezi ki pral pran pou yo anpeche. 2 moun ki sòti ki ap manifeste pezibleman epi gen de enfiltrasyon nan manifestasyon an. Kòman y ap detèmine l? E si, pa egzanp, gen yon manifestasyon k ap fèt, paske li pap osi fasil, se opozisyon ki ap òganize l, w ap dakò avè m ke l ap trè difisil pou ke. Moun yo arete yo, yo di se 2 moun kap bloke lari an, epi si moun sa yo pa egzanp gen mayo AAA sou yo. Kounye an, yo pran yo pandan yap manifeste. Men moun sa yo pral pran 30 an prizon. Men, se nan manifestasyon yo ye. Kounye an, kòman yap detèmine ke. Moun sa yo se pat nan manifestasyon, se te aksyon ki ke yo tap poze ki pèmèt ke ou wè se 2 teworis. Se kòman yap detèmine l? Eske se an flagran deli yap jwenn yo swa se yon barikad oubyen yap met dife oubyen paske yo nan lari an? Paske sa pou n konprann si yon manifestasyon ap òganize kòm nou pa gen kamera nan wout yo pou detèmine bagay yo gendwa gon aksyon k poze sou chandmas e gon arestasyon ki fèt anba limyè wouj lali. E ou jwenn moun sa yo a mayo an sou yo. 1, Popilasyon an ap di, Depi yo pran 5 moun ki gen mayo AAA sou yo, a, men bandi yo. Kounye an kòman lajistis ap detèmine èske moun sa yo se nan boule yo te ye oubyen nan kraze? Se la a anje an ye. Men, tout moun dakò ke yon moun ki sòti, k ap boule machin moun, k ap kraze biznis moun, k ap tire sou moun, Se yon teworis. Bon, si n pa rele l teworis, men yo wè se yon kriminèl. Bon, men nan peyi etranje tou, lè y ap di teworis sa, nou wè sa yo fè. Se de moun ki soti nan yon seri de kote, yo tiye moun, yo fè atante a vi moun, yo mete dife, yo ensandye, yo fè tout sa yo. Bon, kounye a, si nou pa vle rele l konsa lakay nou, fò nou ba l yon lòt non. Men mwen menm, m sot di sa talè a. Lè on moun ap viv, pa egzanp, moun nan goumen anba redi pandan ventan, trantan, li konstri yon ti bagay, anpi yon bon maten yon lòt nan jwenn li, li pran l, li kidnape l, epi, sa di ke moun sa te ka viv jodi a, demen maten, demen maten li pa ka viv. li pa ka viv ankò paske yo dekapitalize l tout sa l te genyen yo pran li apeprè tout sa. Tray men kanmenm fò yo pini yo men kanpa m konprann Val tou kanmenm paske m te di sa talè a e m soutni l. M panse gen bagay la k te ka trete yon lòt jan. Mwen ta pral fini avè l.
Moun pa egzanp ou di konsa ke e si pa egzanp yo ba yo yon djòb, paske jeneralman se e djòb ti mesye yo fè, otomatikman ou konnen gon sanksyon k ap tann yo, y ap tempo. Men se de moun. ki pral doubleman viktim de sa k ap di de la mauvaise gouvernance, des mauvais choix en fait de la part de nos dirigeants. Paske jisteman. Moun k ap manifeste yo?
A wi. E pa, non, non, non, non. Moun ki pral mete kawoutchou yo. Gon ansanm de moun sa yo wi. Se peye yo peye. Bas, non men kounye a la fò Leta chanje metye a, fò Leta mete des structures ki pèmèt ke moun sa li gon lòt, li gon lòt posibilite, li gon lòt chwa.

yon sòt dotonomi finansyè e ke gon moun malerezman politisyen yo anfèt itilize mesye sa yo pou voye al mete kawoutchou donk èske moun sa sosyete a pa bay posibilite pou ke li menm li repwodui tèt li sosyete a pa bay posibilite pou l ka reponn a nesesite primè ke l genyen Eske yo ka bay al bay 30 a 50 ans de prison. Talè val val anvan w ale pi lwen mwen m pa ta vle w rete kòmsi ou sikonskri l inikman a yon moun ki met yon kawoutchou nan lari ki bloke lari a non moun sa yo w ap di a se yo menm k ap voye yon anjen eksplozif sou yon machin ki eksploze l la moun mouri.
Moun sa yo se yo menm se yo menm ki chit ki kanpe dèyè barikad la e nou viv sa an 2019 la nèg la kanpe dèyè barikad la zam ni nan men l mwen pitit mwen gen difikilte m al bèwen yon medikaman nan 48 a pou pitit mwen lè m rive nan 48 la 2 nèg a non 2 nèg avanse sou mwen m mande nèg yo sa yo vle. Nèg yo dim sim pa konnen peyi lòk lòk mdi nèg yo e pitit mwen ki malad mvin dèyè medikaman pou li minwi edmi inè di maten nèg yo dèyè barikad la yo gen zam val yo gen zam e kounya mfonyanm jere yo yo kitem ale. Men kap di ke, Eske m ka papab, eske m kapab annik di ke moun sa a se yon senp kontravansyon? Eske m kapab annik di tou ke moun sa a kòm li se yon viktim, donk kounye a la, sa di ke pandan l viktim nan, li mèt fè viktim tout lòt moun tou? Non, m pa, m pa di sa, m pa gen vle dire sa. E gen, se sa k fè, pèn nan, andwa li pwopòsyonèl, tankou nou pral di la, a aksyon l poze a.

Se de lòt konsiderasyon. Kawotchou pa boule san gaz.
M dakò avè w, se lòt konsiderasyon.
Men sa k pral detèmine. Ekoute byen. Lè moun nan pa egzanp gen kawotchou an, li gen gaz la nan men l. Machin ap boule, moto ap boule. Kounye an, kòman w pral fè detèmine ke moun sa ki genyen gaz nan men l lan, se pou l boule kawotchou an sèlman? E machin ap boule, gon ventèn oubyen yon trantèn machin kap boule. Paske kisak boule machin nan se gaz. Kisak boule kawoutchou an se gaz. Men nan detèmine pa osi fasil. Yn fwa ke moun nan gen gaz sa a nan menl, si ou ta fè yon silojism, gaz ki boule kawoutchou an, Se gaz ki boule machin nan. Sa trè senp. E dekrè a tou e pou Alimèt ki boule kawotchou an. Dekrè a tou e pou dekouraje moun nan fè sa. Vwala. Mentnan, depi ou fin kanpe avèk gaz se kawotchou t ap boule, se ou k di se kawotchou. Kounye an, ann di tèt nou ke tout boule se boule. Se menm gaz lan k al boule yon biwo leta, se menm gaz lan k boule machin moun yo, se menm gaz lan ki. ki fon pakèt dega sa vle di menm Gaza kounye an dekrè an di pèn nan se 30 an a 50 an prizon bon ann pran egzanp senp se menm jan yon nèg ki gen yon zam nan menl bon zam nan nan menl pa egzanp yè yo pran yon kantite nèg ki tap fouye machin ti bis yo fouye moun sou wout kanapevè bon tande nèg la di w son zam li te jwenn atè
ok pa gen pwoblèm ou te jwenn yon zam atè. Men son zam polisye. Nèg sa nèg sa bout gentan a 50 Kounye an tande, ou te jwenn yon zam atè, wi egzakteman. Kounye yo jwenn zam nan nan men ou. Ou di se atè ou te jwenn li, se pa zam ou al nan fè gang, fè kidnapin. Bon, tande byen. Kote ou pral avè l?
Men, non, ann pran egzanp senp. Sa w ap fè avè l alò? Men, madan Maritza,
kan ti lòt lòt moun yo kidnape yo? Mèt Monferrier Dorval, Men se zam ki touye l! Se yon zam yo jwenn nan men w, se zam ki touye moun, se zam ki kidnape moun, ki mennen yo kote yo mennen yo an, se zam ki met dlo nan je moun. Kounye an, èske pa le fèt ke w di se atò w te jwenn zam sa a, menm si se te atò w te jwenn li, men l nan men w, si l nan men w sa w ap fè avè l? Kounye an, si yo kenbe w avè l, egzanp ou ta yon chofè moto oubyen w te dèyè yon moto, eksplikasyon yo pa klè, Men kijan m pral fè konnen ke zam k ap met dlo nan je moun yo, k ap kidnape moun yo, k ap mande yo sa yo pa vo, sa yo pa posede, kòman m ap fè konnen ke zam sa a se yon zam ki pa t pou touye moun? Èske ou pral di m kòmsi se yon zam chas? Bon, ann pran yon egzanp, si yon moun gen yon 12 nan men l, l ap di se pou l ta al lachas, pentad mawon? Ò, nan moman an, se kretyen vivan y ap lachas. Pou fè lajan? Ann serye, sa vle di sitiyasyon an konplike. Piske l konplike, se pou n antann nou nan sosyete an ke s on dwa m genyen, s on dwa w genyen, s on dwa nou tout genyen pou n fòse Leta ba nou sèvis. Men nou Nou vyole lalwa lè nou detwi vi moun ak byen moun. E si n ap detwi vi moun ak byen moun, se responsabilite Leta a pou l pran de mezi lè n vyole yo pou yo sanksyone l. E, Prezimo te bon egzanp. Moun ki nan opozisyon lè l òganize manifestasyon, lè gen boule, yo deplore sa. Paske se enfiltrasyon. Moun ki ap sipòte pouvwa yo, lè gen zak boule, kraze brize. Se enfiltrasyon. Sof ke pou lenstan li trè fasil pou lè pa egzanp gen manifestasyon, ansanm de kraze e brize yo, li plis lye a opozisyon pwiske se yo ki òganize manifestasyon. Ou konn sa sa pral fè atravè de dekrè an? L ap fè ke mesye dam yo plis responsab. Y ap responsab pou yo konnen ke. Lè w boule byen moun, lè w detwi vi moun, li pa nòmal. Idèm, pi devan, lè pral gen eleksyon, jan pou Prezidan Jovenel te vin opouvwa a, lè bann zonbi yo te pran lari, yo te kraze, yo te boule, y ap konnen pi devan si yo pral renouvle pèsonèl politik lan, si yo ta vle se phtk lè yo kraze brize. Enben gen yon dekrè Jovenel Moïse te pran l ap aplike sou yo tou. Menm jan de moun ki nan opozisyon an ki gen de moun dèyè yo ki pral nan eleksyon si si gen eleksyon oubyen bon ap gen kanmenm men lè gen eleksyon y ap konnen ke si gen kraze brize gen boule y ap sanksyone yo. Sa vle di kèlkeswa moun jodi an ki te pran dekrè sa a kòm se Prezidan Jovenel Moïse ki la a pa gen Parlement men yo gen dwa pase men ladan l wi. Kote yo pa fin klè yo. Epi palmante la tou te gen tout ensekirite sa yo tou wi. Yo pat janm fè anyen non.
Jodi an tout moun dakò ke gon deba kap fèt. Anonse gwo deba anba a epi tout moun chita ap tann epi. Jodi an gon deba kap fèt nan sosyete an. Ki pèn ou ka bay yon moun ki kidnape yon jèn fi, yo vyole l e yo fè paran l bay lajan pou li epi aprè yo touye l? Oubyen yo vyole l. Pa egzanp dam sa yo vyole devan pitit li kal fè operasyon aprè epi ki vin devan mikwo laprès ki di men sal sot pase ki pèn donk kounye an jodi an si on moun ta rezime dekrè sa pa rapò avèk zak kidnaping pa rapò avèk aksyon de banditism kraze brize boule Si yon moun rezime l avèk e anpeche moun manifeste, bon la a mwen menm m vrèman, m vrèman ta mande nan ki peyi m, bon la a m pèdi. Ou konprann? Donk, mwen panse, menm si Jovenel Moïse pa t pran l jodi an, Gouvènman k ap vini an, swa atravè eleksyon oubyen nan tranzisyon, t ap oblije pran l paske fenomèn nan jodi an tout moun son sèl bagay y ap di. E se klè, son sèl bagay tout moun ap di, mezanmi, èske sa ka kontinye konsa? Enben, si tout moun deplore l, m poko janm konnen! Gen yon lidè politik ki dakò lè yo boule, lè yo kraze? Non, tout paran m dakò. Yo toujou di se enfiltrasyon. Enben vwala! Men kounye an jodi an, si gen yon dekrè ki pran pou yo sanksyone l kounye an, okontrè, se fòse Leta, fòse otorite yo, Wap di prezidan jovenel moise puisque se li menm ki siyen dekrè an se li menm respecte la loi que tu as fait sa di se ou ki di men sa nap fè enben kounye an lè sa rive fò nou respekte l mwen m panse se sa e se la n prale men detèmine pov malere malerèz kal met kawotchou an pou mil goud lan ki son viktim de la sosyete men ki genyen boutèy gaz la nan men l ki gen de moun. Son moto yo lwe yo ki fè ke pitit y al lekòl. Gen de moun, son machin yo prete l pou l al met madanm ni lopital pou l fè yon sezaryèn. Li pa t gen kòb sezaryèn nan, kounye a l pral remèt ou machin. E sè le ka pou anpil jenn fanm ak jenn gason. Machin yo prete pou mennen madanm yo lopital boule. Donk yo gen yon machin pou yo remèt. E genyen madanm yo mouri nan sezaryèn nan. Genyen. ki demele yo k al fè sezaryèn nan pou madanm yo, ki gen pou yo remèt yon machin ke yo pa posede. E yo gen pou yo bay madanm nan swen. Donk, devan yon sitiyasyon konsa, kèlkeswa jan w vire l, jan w tounen l, fòk gen yon desizyon kanmenm ki pran. Epitou, opozisyon jodi, opouvwa demen. Opouvwa jodi, wap vin nan opozisyon demen. Kidonk, m kwè ke. M preske sur opozisyon an pral bay yon konferans de près pou ankouraje nèg ki sou pouvwa yo pou respekte dekrè an pou mete moun kap boule kap kraze yo nan prizon. E nèg ki nan pouvwa jodi an demen lè yo nan opozisyon sa se grenn bagay m panse moun yo ap antann yo sou li. Ou wè yo pa, ou wè n poko ka antann nou pou n sove peyi a? Men m panse n ap antann nou sou sa a menm jan nou ta dwe antann nou pou n konbat fenomèn ensekirite an jodi an. Paske kèlkeswa jan sa ye, kit ou otorite, kit ou pa otorite, ou gen moun k ap ba w sekirite, ou pa gen moun, ou oblije pridan. Je suis désolé, ou oblije pridan. Paske ou tande y ap pran moun maten, midi e swa. Men, gen yon zanmi ki te di m, fò m ta bay non moun yo pou n lanse yon kri dalam pou yo, paske sitiyasyon an konplike. Bon, misye rele. DJ Swag, Naël, Manager Savio, epi ak Papi, Ti Chèlbè. Bon yo ko yo kidnap yo sou wout Latibonit lan. Donk misye se se Naël tou di l yo pran nèg yo. Yo pran yo la, pran yo. 4 nèg donk yo kidnape yo la. Bon bon se atis nèg yo ye se DJ. Tout moun konnen DJ. E sa DJ fè pi byen se danse. Danse nèg yo danse. Finalman, petèt sa pou mesye yo ta fè, se ta bay nèg yo pran ti plezi yo tou, se ta tonbe chante pou nèg yo. Fè DJ, omwen y a wè sa yo konn fè. Donk sitiyasyon an grav. Men ann imajine ke nèg sa yo la, nou pa konn pou konbyen tan yo nan men nèg yo. Kounye a pou yo bay kòb yo pa posede. Kounya la lè lè ou lè ou pran nèg sa yo kòm nèg yo di se pa kidnapping se plane ou konprann se plane mwen menm se konplike kwa.
Mwen te fè reyaksyon yo m te fèl pa rapò a de twa enfòmasyon ke Gary apèn bay e mwen m gade mwen. E pou m fin li tèks la, pou n gade posiblite pou lè konsiderasyon teknik, piske sa se sa k sote, sa k, bon, sa je ve se te bay yo se de enfòmasyon ke l estime ki pètinant. Men m panse tèks la se s on tèks global, li gen 13 atik. E dayè akote de tèks sa gen lòt tèks tou, gen lòt dekri anfèt. Son tèks kanmenm. Dekrè pòtan kreyasyon òganizasyon e fonksyònman de lajans nasyonal dentèlijans, ani. M panse se 2 dekrè pou n fè deba sou yo. Donk pou n fè deba sou yo. Men li mande pou pou n li yo dabò.
Epito m pa kwè se dekrè avèk lwa nou manke ki fè peyi a pa mache. Se
yon jan pou m di ke se yon dekrè menm jan ak tout lòt yo konn pran yo ke petèt apre yon tan ou ka menm bliye si l te genyen. Si l egziste. Si l egziste paske an Ayiti tou gen lwa tou gen dekrè men se aplike yo. Ou konprann? Bon m bliye konbyen fwa m tande premye minis la ap pale ap di ke yo pral ou wè sa m di w la yo pral yo pral fon jan ap fini ak ensekirite a bon premye minis lan paske lè w nan yon peyi kòmsi lè chèf pale anpi kòmsi ou pa janm fè anyen menm non ti koton. ba yo donk son bagay grav sa di ke chèf yo ap pale sa pa di pèson anyen tout moun di a e manti e pa anyen ki pwal fèt paske premye minis sa preske gen 1 an la depi chak lè gon pwoblèm lè misye pale a e kòmsi ensekirite ap tou rezoud. epi apre sa ou pa janm wè anyen bon avan lè lap enstale nouvo chèf polis la la monchè e kòmsi tout moun santi genlè nap resi fini avèk kesyon ensekirite a bon mesye kidnapin nan pi rèd wi apre.
Alò sak pase nan sitiyasyon sa se ke se ke.

Sa moun yo preske fin aksepte ke son nèg ki orijinal. Donk o mwen li di les choses jan yo ye, orijinal nan janl pale an. Sa vle di misye, misye pa envante. Misye, misye di bagay yo jan yo ye an. Donk mentnan se, se aksyon yo ki ap swiv. Pa egzanp, mtap tande premye minis la maten an, kote ke misye li eksplike ke kelkeswa jan w vire fenomèn ensekirite an, Di le kontrè a la popilasyon, sètadi pou yo pa fè pridans, sa t ap ankò pi. Sètadi, pandan ke, pa egzanp, gen de moun ki pa dakò, bon m respekte chwa yo, mwen pèsonèlman m panse ke fòm dipokrizi ki degaje nan sosyete an fè ke nou pa dakò ke Premye Minis lan di fòk nou pridan e tout moun ap fè pridans. Mentnan, sa nap egzije premye minis lan, se otou de prudans sa ke l mande pou n fè an, se de mezi, se de aksyon ki pou poze, kòm li anonse gon ansanb de aksyon dan lè zè ki vyèn jan l te di l lan, donk se sa n ap tann.
Non men otorite an ka mande pou n fè prudans. Mentnan, fò prudans sa akonpanye de mezi. Men si fò n dakò ke jodi an, Menm otorite a ap fè pridans ak tèt li, paske si l lage kò l nenpòt ki jan, misye prale, paske Mèt Dorval mouri dans les parages du Président de la République, kidonk sekirite an nan peyi an pa osi fasil, e se la a pou n egzije Premye Minis la pou l poze aksyon, men. On premye minis ki mande nap fè pridans, on moun gen dwa pa dakò men se sa l ye. Pandan, tande, nou gen dwa pa dakò wi men se vrè fò n fè pridans, fò n pridan. Kounye an èske PM nan ta ka di nou lage kò nou nenpòt kijan? Nou pa t ap dakò? Wi men nou pa t ap dakò. Konbyen mwa PM nan gen la a?
Ou ka konte Val. Kòm se pa mwa m ap konte m ap pran mezi de pridans ke misye anonse ke m twouve ke gen dwa gen moun ki pa dakò men mwen m panse Pase PM nan selon mwen menm.
Vale sou gouvènans PM nan l mouri. Mwen menm, selon mwen menm. Si jodi an, yon premye minis rive mande n fè pridans, kòm tout moun konstate jodi an, fenomèn ensekirite an anvayi tout kwen e rekwen nan peyi an, mentnan mwen p ap di sa l di an deresponsabilize l. Okontrè, si l mande m fè pridans, m ap di PM, Kòm tout moun ap fè pridans, paske tout moun dakò ke yo pridan, yo pa lage kò yo nenpòt kijan. E nenpòt moun ki lage kò l nenpòt kijan, y ap pote l ale. M ap di PM, m dakò ke w mande m fè pridans, men fò mezi yo pa pran twòp tan. Fò yo vini, paske m bezwen sikile. Men sa pa deresponsabilize l paske l mande m fè pridans.
Se mwen pou ki di w pridan. Se ou menm pou ki di m pridan e Val pou ki di m pridan. Si PM nan vle di moun fè pridans e pou l di pitit li sa ak madanm ni. E lè sa a ya tou wè li se on iresponsab. Paske li se premye moun ki responsab sekirite andan peyi a. Konprann byen wi. Se le premye minis. Se le chèf di CSPN. Donk e pa PM nan k pou di nou fè pridans. O kontrè, le fèt ke PM nan ap di n fè pridans, li te dwe asime ke l gon responsablite ke l pa reponn avè l. E kòm misye te toujou di gen 3 mo. Gen nominasyon, gen revokasyon, gen demisyon. Sa di ke ou wè twa mo sa yo, olye misye te di sa pito l te itilize youn ladan yo. Non sa te gendwa ta fè moun plezi mesye Bonjan. Sepandan, sepandan, si w pèmèt, si w pèmèt, metnan si w pèmèt, si w pèmèt ma pwomosyon, si w pèmèt. Mwen, selon mwen menm, pa le fèt, paske tout moun dakò nan lari an, Alò, le PM, il est aussi un citoyen. Le citoyen, ki se Joseph Jouthe, k ap viv nan sosyete ki pa nan syèl, m sipoze ke, etan done ke tout moun ap fè pridans nan lari an pa rapò avèk kesyon kidnapin nan, enben, kòm. C'est un fait, li di l, m pa panse ke sa deresponsabilize l de aksyon ke l dwe poze yo. E pa le fèt ke paske kan menm fò n fò n eseye al dwat paske on premye minis ki mande pou n fè pridans bon nou di ke li pa gen dwa di l men m pa gen pwoblèm avèk moun ki di l pa gen dwa di l men mwen panse ke sa l di an se pa le pire des choses paske tout moun sa sa n ap fè la se pridans n ap fè kounye an mentnan mwen menm m santi m entèpele pou m di PM Ou mande m pou m prudan, men fòk ou pran mezi yo, paske m pa ka fè vi m ap prudan pandan ke ou gen yon responsabilite. E se sa k fè m panse ke pa le fèt ke PM nan di yon bagay ke tout moun ap fè, èske m santi m konfòtab pou m di swa pou yo revoke l oubyen l bay demisyon l, m pa santi se wòl pa m. M plis alèz pou m di PM. Banm sekirite paske w se chèf CSPN. Men si tout analiz k ap fèt yo di tout otorite depase pa lèzevènman, sitiyasyon an konplike, enben jodi an la a, on PM ki di m fè pridans, e se sa m ap fè, li ranfòse m.
Lè otorite yo depase pa evènman, yo demisyone. Ok? Sa se yon bagay otomatik. Nan tout peyi, lè ou se otorite. Ou genyen yon ansanm de prewogativ ke w pa ka rive mete an aplikasyon, ou wete kò w. Donk, n ap redi l, PM nan se goumen pou l goumen pou l fè peyi a gen sekirite, pou nou jwenn sekirite. Ou konprann byen? Sa di ke PM nan te dwe ban nou sekirite, kounye a kòm li wè li pa ka ban nou l, anpi l di nou pridan. E pa li k pou di nou pridan. Se nou menm pou ki konstate ke pa rapò a moun nou gen k ap dirije nou la yo, ki pa gen konpetans pou sa, ki pa an mezi ban nou sekirite, nou youn n ap di lòt pridan. Men, e kòm si m ta di w, nèg ki la pou ki ban m sekirite a pa ban mwen l. Ok? Nèg m peye pou ki ban m sekirite a, nèg ki di ke gen anviwon 15 a 16 milya goud jodi a, wè, nan bidjè lapolis la pou sekirite, Sa vle di ke nèg sa a pa banm sekirite a, anpi lap dim prudan. E pa li k pou dim prudan. Se mwen aval pou ki, e PM nan ka di zanmi l prudan. Si l kwaze avè yon kote, ou wè sa m di w la, li ka di l prudan. Men l pa ka ap envite yon pèp a la prudans. Pandan ke pèp la ap peye misye pou misye garanti, e se m kwè se chapit premye konstitisyon an, le droit à la sécurité.

Olye t di ke lap jwe pi ezemen ou byen janm konn wèl nan konstitisyon an ke otorite yo dwe degaje yo tankou mèt janjak pou yo bay lekòl, pou yo bay sante, pou yo bay sekirite, pou yo bay tout sa pou yo bay yo. Sa di ke PM nan pa fè sa yo epi PM nan ap envite moun pou yo prudan. E, nou ta ka konprann pridans lan yon lòt jan tou wi, si n te wè te gen aksyon ki t ap poze. Men, pa janm gen yon aksyon ki poze, pa janm gen anyen k fèt. Si nou ke se pale PM nan pale toutan, pale l pale toutan. Gen responsablite pataje, prensip responsablite pataje. Wi, men apa l sot mande, apa l sot mande yon chèf lapolis pou l ale. Apa yo revoke chef polis la yo met on lot kounye a fò yo bay sekirite a. Paske si l se chef CSPN nan epi moun ki sibaltèn yo pa rapò avèk plan de strateji de sekirite m sipoze ke yo genyen mentnan si l pa antre an aplikasyon li menm li kab mande sa e idèm tou Moun ki ka mande PM Jouthe demisyone se le prezidan de la repiblik. Pèp lan ka mande Jovenel Moïse demisyone paske yo te ba l yon manda yo vote l. Men mwen m pa p alèz pou m mande PM Jouthe demisyone paske gen yon arete prezidansyèl se le prezidan si prezidan repiblik lan pa mande l demisyone mentnan m ap gade a travè sitiyasyon konplike ke m ap viv pou m di ke ensekirite an se yon fenomèn jodi an Tout analiz ki fèt di ke on grenn moun pa ka sove peyi an. Yon grenn moun pa ka bay sekirite. Donk, se sa k fè ke genyen chèf CSPN nan, gen minis de la jistis, sekretè a la sekirite piblik, direktè jeneral lapolis. Donk, gon ansanb de moun ki pou met ansanm pou bay sekirite an. Mentnan, si an atandan pandan ke yo di y ap travay, gen on nouvo direktè jeneral ki monte, direktè jeneral sa a li menm gen de chanjman k ap fèt o sen de lapolis nasyonal pou jere kesyon sekirite an. Sètadi se strateji yo reflechi epi moun k ap fè l ateri sou tèren an pou ban m sekirite, pou bay Marco sekirite, pou bay Val sekirite nan lari an lè n ap sikile nan lari an. Enben, fòk aterisaj lan fèt kounye a. Enben, mwen m panse fò nou tout pridan. Bon wè la a, bon ou wè pridans lan, bon ou wè pridans lan nan sa k ap vini jodi an, bon mwen m panse fò nou tout pridan. Paske si n lage kò nou, nou antrave. Pa bliye non, PM nan te mande bò mil.

E yon ti liman Bagay ki An fon ajou An ajou Bon m pa menm di son ajou M ap avanse sa m konprann Ok ok E pa gen okenn otorite nan peyi a ki genyen Ki detantè de pouvwa politik la Piske nou sòm an demokrasi Reprezantativ Nou genyen de otorite Ki gen egzèsis pouvwa politik la nan men yo Donk pratikman E piske Jovenel se li menm ki gen egzèsis dirèk la ke pèp la ba li, e Jovenel chwazi yon moun pou bay sèvis sa a popilasyon an, e moun sa a piblikman li deresponsabilize l, bon, li di an kèlke sòt ke l enkonpetan tou. Li di ke l pa kapab. Donk si l di l pa kapab, m panse ke yon sitwayen nan peyi a ki peye taks etsetera e ki pèmèt ke misye gen dè zavantaj ka mande misye pou l demisyone si l pa kapab. Pase banm di w sa k pase. Yon otorite ou poze aksyon. E mwen kwè ke e PM nan gen plis pase 7 mwa nan tèt primati la. Li m panse pandan entèval sa a.

Ou konn sa k pase, si pa egzanp e Léon Charles ta vin la, pandan l vin la l di, popilasyon an fò n fè anpil pridans, m ta ka konprann piske li gen dwa poko kab e eseye pran le kap, pran konesans dè dosye e gade sa k gen an tèm de eleman stratejik, gade reyalite a epi donk adopte dè strateji an fèt ki pou pèmèt li avanse. Men mwen panse ke. On premye ministre ki fè ofis egalman de chèf de CSPN. E m panse nan diskou denvestikti l si m pa twonpe m, li di konsa ke li il est le premier des policiers. Donk sè a di lè yo t ap chwazi w ou te wè sitiyasyon an, ou la plis pase 7 mwa ou wè sitiyasyon an. Donk sa vle di si w pa ka rive fè yon dyagnostik pou di 1, 2, 3, 4, non pa imajine, fè ti kalkil rapidman. Donk sa vle di si jodi a l pa ka rive fè yon sitiyasyon pou l ap di konsa popilasyon an pridan, mon ami, je prends très au sérieux les dires, les propos du PM. Son PM se pa yon senp sitwayen non. Sa vle di se PM nan di gade m ap di nou m pa ka fè anyen pou nou non. Se sa l vle di wi. Il se déresponsabilise.

mande rezilta. Le prensipal dent non non non non le prensipal le prensipal detantan di pouvwa polis sè le pèp pèp la delege sa sa l gen kòm pouvwa li bay prezidan jovnèl jovnèl prezidan jovnèl li gen egzèsis pouvwa il nè pa le detantan di pouvwa politik donk mentnan jodi a kòm nou se pa di m konsa moun sen michèl de latalay pral vini